Ki kwè sou do pye w? Ebyen pa gen pwoblèm. Mwen menm m pral mennen ankèt mwen pou m chache konn ki limenna sa. E pou l rive sou do pye w, l ap rive byen. E mwen menm, granmoun ti bòt la, l ap jwenn a granmoun ti bòt la. M ap kite yon po kanna tout foumi pou li, pase gon lè l ap vin la, l ap konn se sou l ap vin moute, l ap moute sou granmoun ti bòt la. Pa gen pwoblèm. M ap tann yo. Yo menm jan l vin la e jan l vini an. O, men, li te di m, misye pa Woodny, e nou konn sa gen Woodny. Nou ap byen sanble avèl. Whitney. Wi Whitney. Ou kale kwa? Ah ou gen time de Ray. Ok. Li kite Ray la wi. Li kite Ray la. Ok m wè kiyès m te rankontre a limena sa byen si se li menm ki tap gadem sou kote pase m rankontre a on limena la kap gadem kap twazem li menm zo kòl e tande m pat tandel wi map kwaze avèl li gen poul moute sou granmoun ti bòt la la map se on kokenna tout foumi pou li map tann li. Fosili jwenn granmoun ti bòt mwen an m tèlman sezi epi lap lonje dwèt nan figim wi. Kitel kitel lèl te lonje dwèt la e mòde pou te mòdel ou te kite bout la la pou mwen mwen menm poum te tann limena poul te vin moute sou mwen granmoun ti bòt la ap tann li. M raplem manman ou ap kanpe konsa madanm ou ap kanpe konsa jodia m raplem lèm tap koze ansanm avèl paranl t yo paranl yo te kanpe sou pwent pye oh se timoun yo genyen se timoun yo genyen. M menm konnen jodi an pou jan paran l te leve l li menm, li ta yon egzanp pou medam yo. M konnen l te ka mennen yo nan yon bòn direksyon. Jounen jodi an m pa panse se madanm mwen k ta kanpe konsa. Enben sèt fwasi mwen menm m tounen, se swa m la oubyen m pa la. Sa m vle a se sa k pou fèt. M pap pran l nan men yo. M ap e m ap tann lemena a. Yo m sezi. M panse l kapab retounen ankò paske l di w sa. Ou l ta renmen lè l retounen la se nan yon ti bòt l al jwenn Pa gen pwoblèm lap jwenn granmoun ti bòt la e semèn sa m gen konje nan travay mwen m pap sòti map nan lakò yo pap konnen m la li gen poul moute sou granmoun ti bòt la map tann li gade cheri pa okipe yo non rete la ou menm sonje m toujou di w sa se liv pou m ba w lè w tèmine etid ou sa w vle aprann lan pou m voye w al aprann li kite yo e mwen menm m pap jwe avè yo sèt fwa si m tounen m tounen pou bon map pran menm avè yo ok. Senyòrite pa mwen pa rete non paske se ou m te chita la pou m tann la m ap veye m ap retounen anndan wi. Enben dakò cheri al fè sa w gen pou w fè. Ye ok m ale. Dakò. Ehe se manman yo k leve yo konsa. Vin limen men wi se limena se li menm Humm pa gen danje m ap tann yo son ekip ki genyen m ap kraze baz la m ap chita tann yo m ap kraze baz la e yo gen pou yo moute sou resif ok.

Bon felisitasyon men piga ou fin al prezante kay paranl epi ou fèl wont sitou deja li te gen yon sèl ki te ap voye pye pou bagay sou plas sa men siw ta fin al prezante kay paranl epi ou fèl wont fè konnen tou se mwen menm ou lage nan konpa. Bon sa yo pa enkyetew cheri.

E depi m renmen, mwen malad. Sa m pa vle pou, se, se ke m pa vle ke ou vin antre nan vi m, apre sa se soufri ke ou vin fè m soufri. Se sa tou m ap evite ou.
A cheri, pa di bagay konsa. Si m ta fè ou mal. Menm lala di sa tou se vre.
Danke epi map diw sa Mwen manmi li fasil ke pa vin pa di ke li fasil ke pa vin paske m alèz avèl plis ke pa vin men di li fasil ke pa vin. M te toujou diw sa. Wèw sou prezantasyon an.

E m pa wè sak pral fèm pa renmen w plis ke janm renmen w la. Paske tout sa map chèche ka yon fi ou gen tout, bote w, sajès ou ak kalite w se tout sa yo ki fèm renmen w. Chak menm lè w ap souri wap toupe m waw son bagay ekstraòdinè. M paka tann ki lè pou jou sa rive nap selebre pou map leve bwa m.
Humm ok mwen konprann nou e mwen tou mwen trè enpasyant pou jou sa men ou konnen fòk nou pa twò prese tout bagay gen lè yo bon okontrè ou dwe ke nou pi lwen

Kounya la pa dim biznis ou gen an se manzè ki pral jere l e an menm tan eske tout bagay gentan konklu deja oh map fè video
se manzè ki pral jere l non e pa li ki pral jere l ou konn nap met ansanm pou nou travay menm epi pou nou fè siksè menm. Yo, Jeune, m sa wap pale m nan menm.

Bon jan bagay la. Depi talè a map mache chèche w, gon zanmi m ki di m se Laurier, ou vin byen pase pa vre avèk fanm ou, gade, ou pap kwè, e pa vre? Waw cheri m nan, m pa janm bwè ansanm avèk fanm, chita baby. Chita kisa?
Ak kiyès ou te vin la a, e sa m bezwen konnen? Baby, please chita pou m esplike w. Ou pa tande jan wap pale, please, e konsa w konn pale?

Soleman, so ou di tap esplike m de seri de bagay ke li pwal marye ansanm avèk mennaj li. Mwen di madanm ok, so ou misye te mande pou bal yon kout men pou mwen te ka al fè rwa ansanm avè l. Mwen te di misye ke map mande madanm mwen ankò. Paske san otorizasyon ou mwen pa ka fè anyen. Ou konprann.
Men li pranm dlo.

ke mwen pral prezante kay paran l. Misye te banm yon ekip egzanp. So, misye te tou ap pale m de prezantasyon pa l, kòm li di m kòman paran l ap, paran fanm lan ap tann li li pale. M di m pa konn pou menm si paran l la kòman l kanpe. Fòk mwen renmen nou anpil. Men,

Mwen renmen w anpil. Mizik mwen pa kwè w renmen l anpil. Wi. Waw. Li pa sanble ak li. Ou konnen papa jalou anpil. So, mwen menm, m ap fè tout sakrifis ki genyen pou m al prezante l. Pou m ka di l kòman m renmen w. Menm si l ta kouri dèyè m ansanm avèk pè m, avèk Bwa Bali, men m ap toujou la pou ou. Paske m renmen w anpil. So, toujou pale de mwen.

Zanmi woyy m pa konn sam dwe fè nan kay isit chak jou tifi a se soti nan kay la soti soti li pa dim kote lale li pa fè travay nan kay gadem soti nan lari men kounya la se mwen kap fè travay. Ala traka ou fin fon pitit kounya la men kounya se se ou menm kap fè travay nan kay si yon moun parèt la lap wè m son nèg ki may twòp humm timoun demi sa yo son pwoblèm nan lari a pa konn sa lap regle map tann li vini nan kay la poum rale zòrèy.

Jan m te di w deja, mwen te gentan pale avèk papa m deja, menm ke li t ap fè stipid, men mwen panse ke l ap fini pa aksepte. Bon, cheri, m te gentan di w sa deja, kèlkeswa lè a, m ap toujou pre pou prezantasyon papa m. Kenbe l.
Ah!

Li pa ta asepte prezitasyon an map tou kite nou. Kite kay heeyy sou ap di konsa rele a m pa mache nan lojik sa avèw non baby non non m pa dakò baby. Cheri banm fé ou panse m pral kite papam kraze relasyon nou an. Mwen konnen baby antouka ann ale non baby. Men sa k fè ke ou pa priye Bondye lè nou rive pou nou jwenn pè a sou bon san ki te devan. Humm Ebyen ok Senyè An mache.